Tèt popo sa pa gen de bagay. Depi w tande l moute dè mikwo a men Giohee radyo a on mo de passe infini E jodi a m di nou m pa vin bere moun la sèl fanatik mwen m respekte la Sèl fanatik mwen respekte la Giohee radyo a Menm de animatè ou pa gen on bout moto ou pa gen on bekan adye pou ta gen on djip Wap travay nan on radyo Pa mwen yo pew 25 goud. E ladan ou manje, ladan ou peye kay, ladan ou fè tout bagay. Èske ou gen rezon pou ap pouse kò nan figi moun la? E jodi a m pral plide ke nou la. M di nou m pa, mwen m pa bere moun isi a. E sèl fanatik mwen m respekte nan Djemay la la. E ou fwa ou pa fanatik mwen la gason m ap flite gen nou. M pa achte figi moun la. Ou animatè, ou animatè kisa ou konn kwadèboukè deja? M pa Ou pa konn bradè bouke a dye di w pou w ta fon kout pye Sendomeng, men petèt imigrasyon ta fout fouke w ta voye w retounen Ayiti. M pa bezwen di w si w ta konn lòt peyi. E mwen ye? E mwen ye chak jou k ap fè twa fwa Dubai la? E mwen ye? Ou konn Chili deja? Konbyen fwa w fè Etazini? E mwen ye? Mwen menm w ap gade la, m vwayaje sou moto deja, w al Etazini. Mwen m pa bezwen avyon, kèlkeswa kote m prale an la, m pa bezwen avyon non. M fin dezabitwe avyon. Hein? M fin dezabitwe avyon. Bon m se ann pase m antre nan radyo. M rive nan radyo a, m tèlman pale byen nan radyo a, moun yo ap bat bwavo mwen bat bwavo. Lè m rive yon lè, m tèlman pale byen, se bouch mwen m retire, m met nan pòch mwen pou m pa pale ankò. Moun yo twò renmen lè m ap pale nan radyo a. Yo di se mwen k animatè. Nou m ap kalkile w byen, m nan yon radyo m ap travay, pa mwa m ap touche 15 milyon dola ameriken. Sa pou m te fè ankò? Hein? Woyy! Ann ann fon diferans. Ann fon diferans. Ou ap travay nan yon radyo ou menm, chak mwa y ap peye ou 25 goud. Mwen menm m ap travay nan yon radyo tou, chak mwa y ap peye m 15 dola ameriken. Ou genlè pa konn sa k dola ameriken. 15 dola vèt. Dola vèt. Egal lè ou chanje dola vèt sa yo Lè m ta fè total la, lè ou chanje dola vèt sa yo, gade konbyen kòb l ap vin ba ou an ayisyen. Mete! Mwen m sa m pase. M te fè 2 mwa m pa t touche nan radyo m t ap travay la. Lè m fin, lè yo vin ap fè pewòl avè m, yo vin bo m kòb la. Yo vin bo m 30 mil yon dola vèt. Kounye a m tou achte letan fon parizyen an. Aba! Men letan sa e sou kont mwen li ye kounye a, e mwen li ye. On bato pa ka pase sou li pou pa peye m. E mwen k djwebolo nèg fòkè a wi. Kounya la, aprè m fin achte letan sa, pa gon baton ou kèlkeswa sa w te ye a pou w pase sou li pou w pa peye m non. Afè kontrebann yo, tout bagay sa yo, tout sou kontwòl mwen kounya wi. E mwen k dyòbolo nèg fòkè a? E depi w moute nan radyo a, Guy Wewe, radyo a, radyo a e pou ou l ye? Yon radyo w ap travay sou li, chak mwa y ap peye w 25 goud, e mwen w ye? Lòt semèn nan la bon, ou wè map kite yon mwa pase m pap touche sou radyo map travay la non. Ae map map kite kòb la moute, lè yo banm kòb la poum ka achte lanmè a kounye a. Baba! Lanmè Jeremi a map achte l kounye a. Hein? E mwen ye? Mwen m tèlman gran nèg gen de lè grangou prèske touye m. Map pati si m pa jwenn yon moun pou mwen woulib, a pye m prale. Eske ou wè oka nan plas mwen menm? On gran nèg tankou mwen oka nan plas mwen? Mwen menm se yon milyadè kap pale avè w la wi. On milyadè ki poko egziste. Gade depi w moute sou radyo a. Guy Wewe, map fout flite w. Map fout koupe grenn ou la wi menn. Guy Wewe, Guy Wewe kisa menn? Nèg la pa gon moto, li pa gon bekàn, atis. Kounye a atis pase nan tete. Men si m pat gentan kite level atis la, lè konsa, lè konsa m tap wont wi nan etchemay la. Tande atis. Si gen atis e mwen k atis. Bon ou poko vwayaje w atis, jan ou fè atis la? Ou pa konn sendomeng, ou pa konn chili, ou pa konn etazini, jan ou fè atis la? E mwen ye? Mwen m chak map domi m vwayaje wi. Dimanch lan machin. Epi kounye a m pran machin mwen m soti m pral nan konpayi m nan m al travay. Epi lèm rive sou wout la, m preske rive kot konpayi a, gon lapolis ki kanpe m. Pandan misye kanpe m, Epi Misye ap pale yon lang m paka konprann. Ki tenten misye ap pale la? Misye rale zam ni bouyi po nan tèt mwen menm kote a jem tou klè nan dòmi an kèm sote. Lèm reveye nan dòmi an menm kabann nan m pè w. M manke pa kouche sou kabann sa ankò wi. Kèm sote. Bay m wè polis la tap po nan tèt mwen nan dòmi an kèm sote. Guy wewe radio a Ou pa gon grenn micro. Ou pa gen radio paw. Gon jan ou fè animatè a. E mwen ye. Si gen animatè e mwen k animatè. Ooh e mwen k animatè. Ou pap fon ti radio vann epi ou animatè. Jan ou fè animatè. Moun konn animatè san radio. Hein animatè ou ye. Jan ou fè animatè sa. Bon ou pa gen radio ou animatè. Si gen animatè e mwen k animatè. Bay wè ti radio sa. M achte l pou kob mwen. Li revon bon man l kraze. Wi li kraze men m t achte l pou kob mwen. Egal la si gen animatè e mwen k animatè paske m achte radyo deja. Baba!